Mwen menm ou wè refleksyon map pwodwi dènye tan sa yo m pa menm pwodwi l sou moun ki nan tranzisyon la yo m transande wè mwen ale jis Mwen ale jis nan eleksyon. M ap reflechi, eleksyon k pral fèt yo, ki kategori de moun ke n pral eli? Kiyès nou pral eli la pou ki fè sa chanje? E m ap rete nan grenn aspè sekirite a. Ensekirite sa a, jan l ye la a, li konsa depi sou Jovenel. Li kòmanse depi sou Jovenel. Paske, depi sou Jovenel Moïse, te gen anpil difikilte pou moun te ale sou zòn Bisantnè, sou zòn Waf, Jeremi. Te gen anpil difikilte pou moun te ale Laboul 12, si byen ke se nan peryòd sa yo, yo te fè mèsenè yo rantre. E se menm mèsenè sa yo ki ta pral tiye Jovenel Moïse. Daprè sa yo di. Mèsenè sa yo pa bliye, Yo te al goumen anlè FESA pou yo te ka met ti makak deyò. E te gen lapè ki te pli koumanse jwenn. M kwè ti makak vin mouri sou Frantz Elbe. Men depi sou Jovenel Moise, pwoblèm ensekirite ki gen la a te la, e la l kòmanse. Donk e la l resurji. E m eksplike sa deja isi a, chak prezidan k vini yo mete lapè, lè yo prale, Nan eleksyon, yo rearme yon pakèt nèg nan katye popilè yo kite pou pwochen prezidan kap vini an. E mwen tande moun ap di w tout sa yap di w. Lè Rene Preval te vini an, Rene Preval te jwenn chimè yo la. E chimè yo se Aristide ki te kite yo. Revenal vin jwenn yo, te gen minustah la ak lapolis nasyonal avèk mayo andresòl nan tèt lapolis, yo plizoumwen retabli sekirite sou Rene Preval. Ant 2006 e 2010, menm gwoup Rene Preval la reame moun yo ankò nan fen manda Rene Preval la. Lè yo konnen Jude Celestin pap prezidan, yo reyame moun sa yo pou te ka met lari a cho pou pa t chanje rezilta eleksyon. Donk, ou mèt tande moun ap di w René Préval te pasifye peyi a, se manti. Lè René Préval ta pral kite pouvwa a, Li te reyame moun yo. Paske se lè René Préval ap kite pouvwa a, pòtay Léogâne pa t bon ditou. Se sou Michel Joseph Martelly, m pa konn ki akò l te jwenn avèk nèg baz Pilatte ki vin clean pòtay Léogâne. Sou Michel Martelly yo di w ou mèt pèdi yon ze peng bò tale ou gad ou mèt tounen wal chèche l paske pa gen vòlè k pou pran l. Men lè Preval ta pral kite a, Preval te kite bò tale ou gad lan pa bon ditou. Preval te kite kidnaping nan pou la pli bèl. E sa k fè se Laurent Lamothe ki te arete Clifford Brandt a yon pakèt lòt kidnapè. Se sa k fè se Laurent Lamothe ki te vin fè batay Zero Kidnapping lan. Fòk nou pa bay moun yo manti tou. Fòk nou di moun yo verite a jan verite a ye a. Se Laurent Lamothe ki vini ki clean peyi a sou kesyon sekirite. Paske lè René Préval ta prale a, Nèg yo te relumen, yo te repase switch ensekirite a. Paske yo te wè Jude Celestin pa t ap genyen. M pa konn ki antant mantalite yo te wè Jude Celestin pa t ap genyen. M pa konn ki antant mantalite yo gen avèk nèg Baz Pilat. Men nèg Baz Pilat te ede Martelly fè Bisantnè rejwenn lapè. Paske lè Preval ta prale a, yo te rebay zam anba. E sak verite a. E mwen k pou bay verite a. Metan, lè la mòt vini an, yo goumen. Yo goumen, Lamòt mete kidnaping nan o pwen zewo. Se te vre. Peyi a vin re-ame ankò an 2016. 2015-2016. Gwo ekip zam ki bay nan dènye ane Mateli yo? Rès zam yo yo bay yo pandan 1 an Privè la pou yo fè eleksyon. Paske m di nou sa, lè pouvwa yo vini yo toujou fè yon efò pou yo plizoumwen pèmèt ke peyi a gen sekirite pandan manda a. Men lè manda a pral fini, menm pouvwa ki te met sekirite a reyame moun ankò. Li te valab pou Aristide. Li te valab pou Preval. Li te valab pou Martelly. Kòm yo asasinen Jovenel Moïse, m pa ka di l te valab pou misye, men Jovenel Moïse nan youn nan diskou l te di, lè yo fin touye l la e pa sa k pwoblèm nan e moun pa l yo. M pa konnen si moun pa l yo e te bandi yo, m pa konnen. Men, lè Jovenel Moïse pran pouvwa, te plis ou mwen gen sekirite yon pakèt kote. Bagay la vin gate sou Jovenel Moïse. Nan zòn 2018-2019 yo, Ben son sèl jou. Kòm DDO a lepòk sou Michel-Ange Gédéon. Se misye k te konn ap mennen yon seri de operasyon sou zòn Bòlòs yo. sou zòn bò lanmè a e se operasyon sa yo ke Pierre Espérance te batize de masak deta. Nou bliye? Se operasyon sa yo Sol Jouthe konn ap mennen ke Pierre Espérance te kalifye de masak deta. E Pierre Esperance menm fè yon pakèt rapò. Wi sou bagay sa.
Voye bay òganism entènasyonal. Misye menm deplase kite peyi a. Al pale. Al esplike nan kongrè ameriken an.

Je nèf la pwòch pouvwa pa tèt kale a, je pèp la pwòch opozisyon an. Dayè depi y al mennen operasyon sou zòn Bèlè, w ap tande tout opozisyon an ap rele yo di y ap masakre popilasyon an. Kounye a tout moun vin konprann bagay la nèt, se lè enjenèf, enjenpèp, nèg yo kole tèt yo ansanm yo fè viv ansanm. Wi.
Yo di bon frenk. Bon, nou pa ka bay moun, poukisa n ap bay moun yo manti? Di moun yo verite a jan li ye a. Jan peyi a gen zam jodi a, se yon konkou de leta Jovenel Moïse la ak opozisyon an k fè l la.
Gon seri de gwoup gang ki te pwòch pouvwa a, gon seri de gwoup gang ki te pwòch opozisyon an. E tou lè 2 gwoup moun sa yo ap bay zam.
Opozisyon ap bay zam pou semen kawo, pouvwa ap bay zam pou ede l kontrekare moun pou gen lapè. Lè l pa bay zam, li bay lajan. Kote yo vle tire, pouvwa a voye kòb pou yo pa kontinye tire. E sa k fè w ap wè, sou zòn Matisan, Yo te toujou konn di ke gouvènman ap pwoteje Kris la. Men Anèl, Anèl se te nan yon moman pwòch alye opozisyon an. Li te konn moute sou cha, wi Anèl Joseph, misye te konn moute sou cha. Misye monte bò relax band, yap fè manifestasyon kont Jovenel, opozisyon an kontan, e on lè gwoup opozisyon an te menm al rankontre misye, yo al fè manifestasyon lakay misye andan Vilaj de Dye pou yo di Anèl pran lari avè yo. Opozisyon an ki te fè sa? Kont pouvwa paske Anel te anfas pouvwa lè sa a.
Ou avoka ki valide sa wi. E wi.
Li di se lakay li reyinyon konn ap fèt tou avèk Vitilòm, tout nèg opozisyon esplike. Bon m di w moun, a monchè, bon m di w se 2 gwoup ki te genyen. Sou taba lan. Sa vle di ensekirite nou gen la a, se 2 gwoup sa yo ki ban nou l.
Pouvwa Jovenel Moïse la ak opozisyon André Michel la. Yo chak bò kote pa yo ap ame moun. Epi bandi yo genlè pi entèlijan ke yo, bandi yo rive yon kote, ke se bandi ki te pwòch pouvwa, ke se bandi ki te pwòch opozisyon, yo antann yo, yo di bon, vivan ansanm. Epi se kont peyi an nèt. Wè, vivan ansanm. Nou te panse bandi yo sòt, bandi yo di bon, nou pa pral mouri la nou menm, n ap viv ansanm. E sa vin pwoteje yo, sa vin ba yo plis tan. Sa pwoteje yo, kounye a yo pa ka atake yo. E pou m ka vin sou ensekirite a wi, sa vin pwoteje bandi yo, kounye a ou pa ka jwenn gwoup bandi pou yo kapab atake lòt gwoup bandi pou ou, paske tout bandi yo antann yo di tèt yo a, nou p ap vin mouri ni pou Jovenel ni pou André Michel. Bandi yo antann yo. Se sa ki mete nou nan tout ensekirite nou ye jodi a. Kounye a kestyon m genyen. Si lavalas sou pouvwa, pitit Desalin sou pouvwa. Phtk sou pouvwa. Inite sou pouvwa. Verite sou pouvwa. OPL sou pouvwa. Ede sou pouvwa. Annavan sou pouvwa. Annaryè sou pouvwa. Anfòs. sou pouvwa. An feblès sou pouvwa. A goch sou pouvwa. A dwat sou pouvwa. An wo, lè m di an wo a, gran nèg yo sou pouvwa. An ba sou pouvwa. Pase an ba se ti Youri yo, e Pòl Jero yo, Timote Rony yo e yo k an ba. Sa vle di ke an wo sou pouvwa, an ba sou pouvwa, a goch sou pouvwa, a dwat sou pouvwa. Tout pati politik yo nèt sou pouvwa. Nou pral fè eleksyon. Se menm pati politik sa yo ankò k pral prezante yon pwogram pou yo di y ap rezoud pwoblèm sekirite a. Kounye a, kesyon m pou nou, si y ap vin di nou y ap rezoud pwoblèm sekirite a, Poukisa pandan yo sou pouvwa kounya yo paka rezoud li? Se ma kestyon pou tou l mond. Donk sa vle di ke pa pou a moun ki pou Mateli, kont Mateli, pou Aristid, kont Aristid. Gade, m modera de nou tout nèt. Kounya kestyon m poze nou tout pou n reponn. Kisa k di nou, ki asirans nou genyen, ki eksplikasyon pou nou genyen? Pandan ke lavalas sou pouvwa, pitit Desalin sou pouvwa, AAA sou pouvwa, Kona sou pouvwa, OPL sou pouvwa, Ede sou pouvwa, An Avan sou pouvwa, Konba sou pouvwa, Verite sou pouvwa, Inite sou pouvwa, yo tout sou pouvwa. Toujou gen bidjè, menm bidjè a. Menm kantite kòb k ap antre nan peyi a toujou rantre. Youn nan chans yo genyen, jodi a pa gen Parleman. Yo ka pran desizyon. Gon kòb yo ka pran desizyon jan yo vle, gen plis kòb nan bidjè a. M ta renmen nou di m poukisa moun sa yo pa ka rezoud pwoblèm sekirite a jodi a epi nou kwè demen yo pral nan eleksyon y ap ka rezoud li. Reponn mwen poukisa yo paka rezoud pwoblèm sekirite a jodi a e ke yo di yap ka rezoud li demen? Alò ke yo tout sou pouvwa. E yo pa gen sètitid Marco.
Paske se yon kous elektoral. Sa ka rive ke yo pa ranpòte eleksyon an. Donk se mentnan, se jodi yo ka plis rezil, pandan pouvwa tou nan men yo Mako, paske sa pou moun yo konprann, pouvwa nan men moun yo, y ap remèt li, apre pou y al nan eleksyon, epi pou yo vin reprann l ankò, pou y al mande pèp la li. Men pandan pouvwa tou nan men yo an, kisa k anpeche yo? Paske menm moun ki gen moun sou pouvwa yo, se yo k pral voye moun nan eleksyon. Kounya la pou nou kwè nan yo, mande yo poukisa yo pa rezoud pwoblèm ensekirite a jodi a paske se yo k sou pouvwa. Paske kounya ou gen dwa vin fè yon vin a yon lòt òf politik. W ap vin a yon lòt òf politik e lè w pa sou pouvwa. Men jodi a nou sou pouvwa. Paske kounya m ta renmen konnen nan kanpay elektoral sa lavalas pral di popilasyon an. pou yo ka vote pou kandida l la. Mwen map renmen konnen. Paske ou nan tranzisyon an,
ou nan KPT a ou met prezidan, ou met premye minis, ou met minis, ou met tout bagay. Tout pati politik yo menm jan. Kounya yo pral nan eleksyon, yo enskri. Mwen ta renmen konnen ki diskou politika sa l pral ye. Quelle sera votre offre? Qu'allez-vous dire à la population pou vote pou vous? Epitou, eske popilasyon an kòmsi toujou sòt la? Kesyon m ap di a la pou yo pa poze moun yo, yo di talè koute, nou di nou pral met sekirite, poukisa nou pa tou mete l jodi a? Paske peyi a gen menm bidjè a.
E bidjè a nan men yo. Konsèy dè minis lan fèt devan tout pati politik yo. Tout desizyon k ap pran yo pran devan yo tout. Kounya m ta renmen wè kijan Fanmi Lavalas pral di m yo pral rekipere min yo alò ke
yo gen minis yo ki nan konsèy dè minis lè y ap siyen an. Men ki gen minis ki gen MDPTC? M ta renmen konnen inite verite phtk, OPL kisa yo pral di popilasyon an. Pou konvenk yo anfèt.
M ta renmen konnen! Mande yo, mande yo kisa k fè yo pa ka rezoud pwoblèm sekirite a jodi a. E di yo tou, kisa k esplike ke yo pa ka rezoud pwoblèm ensekirite a jodi a, men y ap ka rezoud li demen.
Men si tu me permets, banm pou egzanp Marco, e poun poun poun poun pèmèt moun yo pi byen konprann. Ou ou ta ka di nan nan vole ke wap fè la, moun yo ta ka di sekirite an se yon kesyon nasyonal. Sekirite an se yon bagay kòmsi pou tout moun. Donk se tout moun ki pou yo enplike. Men banm banm kounye banm pou egzanp. Kòm nou nan pati ki gen bagay nan men yo. Fanmi Lavalas. Ann raple moun yo ke Fanmi Lavalas li gen nan menn ministè travo piblik, transpò e kominikasyon. El gen fer nan menl. Fer la se fon dantretyen woutye. Peyi an wè ki sa kap fèt nan kesyon lajan fer la. Eske gen antretyen kap fèt nan wout yo? M pa konnen map kite moun reponn. Banm bay moun yo ti eksplikasyon sa Marco. Pandan lavalas gen ministè travo piblik nan menl,

Jeneralman, se enfliyans depite ak senatè ki mete direktè depatmantal la, ki pèmèt ke yo ka jwenn materyèl. E menm nan kesyon bidjè, nan kesyon pwojè Mako, kòb pou yo mete pou yo an, se minis lan paske gen de presyon politik kap fèt. Nèg al jwenn ak prezidan pou pale ak minis lan pou yo. Sa se lè gen parleman. Jodi an, lè yo bay lavalas ministè transpò, kominikasyon, MTPT, se travo piblik, ou konn sa l vle di Mako? Yo ba l fè, ou konn sa l vle di Mako? Lavalas ka deside, ansyen lavalas ki nan plato santral yo, yo chwazi yonn nan yo met direktè depatmantal. Sa vle di, yo gen tout peyi an, tout kote gen travo piblik, Se fanmi lavalas ki ka mete moun ladan yo. Pa gen pèsonn ka anpeche yo sa. Paske premye minis lan kap siyen nan lèt la, li konnen se lavalas ki en. Se lavalas kap deside met moun yo vle. Se pou m di w Mako, si fanmi lavalas pa regle anyen, nou sou 3 zan la, 2 zan CPT an ak tan Premye minis Didier ap dirije pou kont li la, se Fanmi Lavalas ki gen ministè sa a nan men l, ak Fon antretyen woutye. Si Fanmi Lavalas pa fè anyen nan kesyon wout nan peyi an, Marco, se sa pou moun yo konprann, èske se lè Fanmi Lavalas al nan eleksyon? Li pral genyen pou l di nou se lè sa l pral pran wout nan peyi an l ap fè wout. L ap antreteni wout k ap kraze yo pandan ke li nan yon tranzisyon. Se li k sèl kòk chante, se li menm sèlman k ap jere bidjè an. Pwojè yo se Fanmi Lavalas k ap jere yo nan peyi an, nan tout depateman. Kòb fer la, antretyen woutye ke yo pran otomatik sou fonksyonè yo, se lavalas, fanmi lavalas kap jere lajan sa. Se pou moun yo konprann ke pa kite moun ba nou manti, si jodi an fanmi lavalas pa gen pèsonn, je byen di, pèsonn ki ka anpeche l pase de pwojè nan kesyon wout pou l fè antretyen, Pa gen palemantè k ap fè presyon sou minis la k ap rele l. Ki sa k anpeche Fanmi Lavalas travay nan wout k ap kraze nan Nip? Ki sa ki anpeche Fanmi Lavalas travay nan wout k ap kraze nan Jeremi? Pèsonn pa gen anyen k anpeche l. Si yo pa fè l, se paske yo detounen lajan an pou politisyen gagote. Se sa pou peyi an konprann. Se pa eleksyon ki pral fè Fanmi Lavalas fè wout nan peyi an. Men ministè a nan men yo ak tout bidjè an. Se yo k met minis lan, se yo k mete tout direktè depatmantal yo, se yo k met direktè jeneral fer la. Pa gen lòt moun ki ka anpeche yo sa. Kesyon tourism, si kòb ki nan bidjè ministè tourism lan, Pa gen anyen k regle, rele ansyen depite Joseph Chancy, rele Rosny Cadet, se yo menm ki mete minis lan. Mande kisa yo fè ak lajan an, se moun ase, se pati politik ase k genyen. Se sa pou n konprann. Kisa k anpeche yo travay? Pèsonn. Si minis tourism lan pa devlope tourism dan le nò, dan le gran sid, Mande Rosny Cadet poze l kesyon lè l ap fè konferans yo. Se li menm ak depite Cholzer nan ase ki mete minis touris lan. Se sa pou n konprann wi. Se sa pou n konprann. Si nou wè FAES kit yo detounen. Mande an avan, paske se an avan yo di ki mete direktè jeneral la. Pati politik yo. Poze yo kesyon. Mande yo ki politik sosyal yo. Ki politik sosyal yo? Kisa nou wè, kisa nou wè an avan ap fè nan FAES? Sa l ap fè? Kisa l ap regle? Poze kesyon. Fò n konprann sa byen wi. Jacky Lumac, se li menm ki gen ministè de ledikasyon nasyonal. Kounye an, ki pwojè nou wè Jacky Lumac ki gen pretansyon vin prezidan peyi an, men yo ba l ministè la, li mete minis li. Yo mete direktè depatmantal yo, yo chanje yo. Donk politik edikativ lan se nan men yo li ye. Gade byen ki sa Jacky Lumac ap fè, ki pa fèt deja nan edikasyon, ki chanjman ke l pote avèk minis li an, pou nou wè èske Nan òf politik li pral vann nou pou l vin prezidan peyi an, epi n ap di n ap sanksyone w Jacky Lumack atravè politik ou t ap mennen nan ministè de ledikasyon nasyonal. OPL pran INFP. Jodi an OPL gon politik la lap mennen nan INFP. INFP gen bidjè. Ki sa kap fèt nan INFP ke nou wè OPL ap pote kon pwojè? Paske se li k met moun nan. Fòn pale pa w lan klè. Fòn klè. E fòn alèz. Boujwa yo mete chanje direktè dwan nan la. M pa konnen ki klan ki mete l. Yo gen APN nan men yo. Kisa nou wè k ap fèt? Eske zam pa kontinye rantre? Piske se moun k ap fè biznis. Moun k ap fè biznis yo mete yon direktè ladwann. Eske bandi yo sispann tire? Eske bal ak zam pa rantre? Swiv. Gade byen sa k ap fèt lan. Al poze kesyon. Lè nou fè l konsa, chak pati ki gen yon pòs nan men l, chak pati politik, Oubyen moun nan sektè prive. Tanzantan, site non yo, kesyone yo. Pou pi devan, yo pa ba nou kaka poul pou ze. Lè n fè l, y ap wè nou se de moun ki ap fòse moun yo pou yo travay. Kòmsi nou fè silans, nou pral tann pi devan. Dayè m te resevwa osi Kadè, un ami, un frère, un jeune brillant. Li te kòmanse apre al ekòl la pandan nap pale de ministè tourism. Men ki moun ki mete minis tourism lan ase kòm si pou nou pa sanksyone ase a pati de aksyon minis la poze. Menm jan tou fò nan kouraje ase a travè aksyon ke nou wè minis la poze. Paske si nou wè yap devlope tourism nap di bon si ase jwenn plis li te ka fè plis. Mensi yo pa fè anyen. Epi nap gade yo nan je. Apre sa yo fon lòt akò, lèl pa ase li vin yon lòt, epi lòt lan pase, epi n pa di anyen. Nou tankou yon bann zonbi. Pa posib Marco. Bon e demen nap fon lòt emisyon pou nou pou nou vin di kisa si nou ta fè. ki ta ka fè nan pwochèn eleksyon yo nou chanje dòn nan? Kisa si nou ta fè? Paske ou konnen la nan emisyon sa, non sèlman n ap analize, n ap kòmante, n ap pwopoze. E sa k fè m di e nan mitan jounen an w ap jwenn ekilib la. Donk moun yo gen pwovizyon nan men yo la pou tout rès aprèmidi a. pou tout demen maten. Demen maten nou mèt al tande lòt mesye dam yo k ap fè lòt emisyon yo. Nou mèt al tande yo pou nou al pran enfòmasyon. Epi enfòmasyon w pran yo, w ap vin konprann sa yo ye. Y ap analize l ansanm la. La a dezè.
Pase analizay la li. Moun Galile yo! Analize la e la li ye.
La raje laj la. La raje laj la. Pataje live la moun galile yo antouka moun tiktok yo aprè midi a anpil anpil anpil anpil moun sou tiktok talè a m tap gade la e se 2 fwa 3 fwa sa n gen sou youtube la kap swiv sa vle di ke gen anpil moun ki swiv emisyon an sou tiktok bon monchè m felisite Cadet anpil e piske Cadet te tchaske e. Li menm li la lap prodwi pou kòl pase pa bliye non imaj moun ap vin sou tiktok cho se Cadet k prodwi yo wi wè se Cadet kap prodwi imaj m pa konnen si Cadet arive yon kote la mande nou la mande nou dwa dotè dwa de pwodiksyon men se Cadet kap prodwi yo la Cadet kap pwodwi yo la li kòmanse a 1 E nou kòmanse a 1 e nap mande moun yo envite zanmi w vin gade emisyon an sou tiktok envite zanmi w vin abòne avèk e abòne kade a paj tiktok nou an paj tiktok zantray pwen news pwen ayiti ok zantray pwen news zantray. pwen ayiti donk moun yo kapab vini e gen anpil anpil moun sou tik tok la la ki ap swiv nou e chak aprè midi e m pral eseye wè si m te ka fè kèk ti lis la pou m voye bay e map mande kade fè kèk ti lis voye ban mwen pou m ka koumanse salye kèk moun ki se enkondisyonèl sou tik tok la e chak aprè midi n genlè ap gade 10 moun ki branche anvan yo nap salye yo kade. Nap eseye fè sa men mwen wè gen anpil zanmi la e anba jem la mwen wè top walky mwen wè mwen wè yon kote ki make dcpj m pa konn si se dcpj tout bon oubyen yon moun ki rele konsa e gen osnel pase semèn sa yo dcpj dcpj ap fè moun kouri dcpj ap fè moun kouri lap fè travay li. Men nap di dcpj toujou fè travay li men evite fè moun abi paske mwen menm gon nèg mwen la m te toujou di m ka met pyem nan foumi pou li dcpj ou sot fè nèg la fè 4 an prizon pou gran mesi lèl fini yo di misye eskize ou konprann 4 an epa m gen ekskiz menm sa vle di ke misye sot fè 4 an prizon Pou granmesi. E misye tal nan dcpj, yo rive yo pa jwenn anyen kont nèg la, malgre sa yo kenbe misye pandan plis ke 3 mwa nan dcpj a, apre sa dcpj pranl li voyel nan pakè, pakè pran sitwayen an yo voyel nan prizon. Misye pase 4 ans prizon pandan nèg la pa fè anyen e aprè 4 ans an tout rapò yo fè tout desant dcpj fè lakay malere a yo pa jwenn anyen yo boulvèse bil tout kanè malere a yo pa jwenn anyen men l fè 4 ans Nan prizon. Pase lè w fè yon nèg fè 4 an prizon papa, ou fè l anpil abi wi. Non men pye misye anfle. Si nèg la gen pitit fi, li ka pèdi pitit fi yo pandan 4 an wi. Nèg la ka pèdi madanm li pandan 4 an wi. Yon lòt nèg ka pran fanm nan wi. Non madanm nan ale menm. Madanm nan pèdi. Ou konprann?
Donk sa vle di ke. Madanm nan tou pèdi. Nou pa kab fè sa. Nap kraze fanmi yo. Nap kraze ekonomi moun yo. Nap kraze lavi moun yo pou granmesi. Donk sa vle di ke dcpj ou ka toujou fè travay ou. Men. Toujou di tèt ou chak lè wap kebe yon moun nan prizon, wap kebe yon moun nan dcpj pou 2 3 mwa, wap voyel nan prizon, toujou mande eskew pap vyole dwa moun nan nan voyel nan prizon an pandan ke moun nan pa fè anyen. Nou prale wi la a. Nap tounen demen pou nou vin fè lòt analiz. nan deba piblik nou pral vin avèk lòt emisyon wi nou pral vin a lòt emisyon nou bezwen nèg ak fanm ki gen GNB ki ka fè emisyon bon nenpòt nèg ak fanm ki konnen yo gen GNB ki ka fè yon bèl emisyon yo mèt kontakte m sou 34 50 87 18 yon bèl emisyon sou politik sou sosyete nenpòt jenn fanm oubyen jenn gason kap tande la ki gen foug ki gen enèji ki ka fè yon emisyon kote wap gen tout libète w pou trete tout sijè ou vle menm jan avèm la san fòs kote. Nou pap rele w pou n di w ki sa yo. Nou pap rele w pou n di w kote w jwenn sesi, kote w jwenn sela. Sof ke ou pa dwe fè difamasyon. Al vin bay manti. Men vin la, vin pale peyi, vin pale politik. E pa nan emisyon pa m nan non. On lòt emisyon. Depi w konsante ou ka fè sa m ap ba w lè a pou w fè l. E sa k pi bèl la. Kob pou n peye a gentan la. Bonswa tout moun, randevou demen. Zantray News Haïti, pa di ou pat konnen, yon nouvo kreno sou rezo sosyo pou laverite fè eko ak Prezi Monjan di Marco san fòs kote pou n pale peyi ak Kanpàn Joseph nou deja nan kanpàn nan verite a leve kanpe chak jou nou pap kouri agoch adwat nap rete nan kanpàn nan Zantray News Haïti. N ap fouye zo nan kalalou sou yon nouvo espas analiz, refleksyon pou laverite triyonfe. Emisyon Deba Piblik se chak lendi pou rive vandredi, dezè pou katrè dlaprèmidi. Nan Deba Piblik, se analiz politik, ekonomik, kiltirèl, sosyal, nasyonal kou entènasyonal, kote pawòl la pran sans san konplezans. An dirèk sou tout platfòm Zantray News Ayiti. N ap fouye zo nan kalalou. Pa di ou pa t konnen.
Èske w te konnen pou eleksyon k ap vini yo, Konsèy Elektoral Pwovizwa a deside l ap fè enskripsyon elektè? Ki sa ki enskripsyon elektè a? Enskripsyon elektè a se etap ki pèmèt chak sitwayen ki gen dwa vote enskri sou rejis elektoral la pou l ka patisipe nan eleksyon yo. Se dekrè elektoral la nan atik 55 li ki fè egzijans sa a. Ak dekrè sa a, kat idantifikasyon nasyonal la pa sifi pou yon sitwayen vote nan eleksyon yo, li dwe enskri sou rejis elektoral la. Ki jan enskripsyon elektè a ap fèt menm? Pou yon sitwayen enskri sou rejis elektoral la, l ap prezante l nan sant enskripsyon ki pi pre l la ak kat idantifikasyon nasyonal li. Yon ajan sekirite elektoral ap akeyi l pou mennen l devan yon ajan rejis elektoral k ap gen pou verifye si kat li a valid. Verifikasyon sa a ap fèt sou enfòmasyon ak idantite mèt kat la gras ak anprent li. Apre verifikasyon, si kat la valid, ajan rejis elektoral la ap anrejistre sitwayen an sou rejis elektoral la epi remèt li yon fich ki se prèv enskripsyon an. Ki rezilta enskripsyon elektè a ap pote? Enskripsyon elektè a pèmèt Konsèy Elektoral Pwovizwa a prepare yon rejis elektoral ajou epi fyab k ap bay yon lide egzat sou ki kantite moun ki pare pou al vote nan eleksyon yo, yon mannyè pou KEP a ka fè pi bon planifikasyon. Kidonk, yon sitwayen pa dwe tann dènye moman an Li dwe enskri depi jodi a pou vwa l ka konte demen.
Toujou sonje, nan sant ou enskri a, se la w ap vote jou eleksyon yo. Pèsonn pap ka enskri de fwa sou rejis elektoral la, yon moun ki ta tante fè sa, l ap tonbe anba sanksyon lalwa. Se te yon mesaj Konsèy Elektoral Pwovizwa.

Deba piblik Deba piblik Pou yon deba ki gen pwofondè Pou yon analiz san fòs kote Deba piblik Pou n brase lide sou vrè pwoblèm Ayiti Pou n reflechi ansanm sou solisyon yo Deba piblik Chak aprèmidi Soti lendi pou rive vandredi Dezè pou katrè Sou tout platfòm Zantray News Ayiti yo An n pale peyi san demagoji An n bouske lapè Soutni pwogrè ak. ak demokrasi. Tande pou n ka pi byen konprann, pale pou n ka patisipe. Kanpay ak Marco ka se randevou ak nou nan Deba Piblik, dezè pou katrè, sou tout platfòm Zantray News Ayiti yo. Pou w done sans e esans a lapawòl piblik, Deba Piblik.
Sitwayen, sitwayèn, prepare nou pou n al vote. Premye pa a se al enskri. Dezyèm pa a se al vote! 20 jiyè, sant enskripsyon ak vòt yo ap kòmanse louvri pòt yo nan tout. Peyi a. Pran enfòmasyon pou konnen ki sant ki pi pre lakay ou. Mete kat idantifikasyon nasyonal ou sou lamen epi al enskri bonè bonè. Lè ou rive nan sant lan, yon ajan ki la pou sa ap verifye kat idantifikasyon nasyonal ou. Si tout bagay anfòm, y ap enskri non ou nan rejis elektoral la epi y ap renmèt ou yon fich enskripsyon. Pa bliye non, lè jou eleksyon yo rive, ou pap ka vote si w pa enskri. Pou ou enskri, fòk ou genyen kat idantifikasyon nasyonal valid. Nan menm sant ou enskri a, se la w ap gen pou vote. Depi 20 jiyè, pran kat idantifikasyon nasyonal ou, ale nan sant enskripsyon ak vòt ki pi pre lakay ou, fè premye pa a. Chak sitwayen ki enskri, se yon vwa anplis pou demokrasi.
Se yon mesaj Konsèy Elektoral Pwovizwa.
Zantray news,